Nou retounen pou nou kapab prezante a ou menm dezyèm pati ke nou twouve nan katòzyèm leson nou ki titre Pwoblèm de legliz, les problèmes de l'église. nou te wè ansanm avèk ou premyè pati a, e nan premyè pati a nou te gade des problèmes typiques de l'Eglise, pwoblèm ke nou souvan fè fas a yo nan legliz, nou te gade kèk solisyon ke nou ta kapab itilize de pa nou menm, e nou te gade tou kèk solisyon biblik ke nou ta kapab itilize oubyen anvizaje. Mentnan nou ap abòde dezyèm pati a. Nan dezyèm pati a, nou gen yon kesyon ke n ap eseye reponn a li menm. Kòman jeron nou les problèmes de l'église? Kòman nou ta kapab jere pwoblèm legliz yo? Ok? E Yonn nan pasaj ke pati sa a baze sou li menm oubyen chita sou li se Ak 6, soti nan vèsè premye pou rive nan vèsè 6. Nou wè lòske nou li pasaj sa a ke nan legliz ki te a Jerizalèm, ebyen vèv yo te vrèman neglije nan distribisyon yo ok lòske gen separasyon ke se swa manje ou kwak se swa sal te ye a ebyen vèv yo ton ti jan eksizem neglije e pa rapò a sa te vin gen yon pwoblèm e pwoblèm sa te koze ke oubyen te te pèmèt aske vèv yo te kòmanse murmurer oubyen boudonnen, si n ta vle di l konsa, ki pa t vrèman bon e pou legliz la. E se la ta pral vin gen yon bezwen pou ke yo te kapab jere pwoblèm sa a. Mentnan, pral genyen plizoumwen yon sòt de plan ke apot yo pral itilize. E nou kapab aprann de plan sa ke apot yo te itilize pou ke nou menm tou nou kapab jere yon seri de pwoblèm lòske e nou nou nou fè fas a yo. Mentnan gen 7 prensip ke nou kapab aprann apati de

Poukisa nou di sa? Se paske te gen yon pwoblèm ki poze. Mentnan, gen yon fason ke vèv yo ta pral kominike pwoblèm nan. Petèt yo pa te itilize bon chemen an, bon vwa a, oubyen la bòn metòd. Poukisa? Se paske yo pa t plizoumwen kominike klèman ke yo gen tèl bezwen, tèl nesesite, kisa ki ka fèt pou yo nan ka sa a. Men yo te chwazi plito pou yo te kapab murmurer. San pou otan, menm lè yo pa t kominike pwoblèm nan nan yon fason ki kòrèk, nou menm kòm lidè, menm jan nou wè apot yo te fè sa, nou ta dwe evalye pwoblèm nan e nou ta dwe plizoumwen pote yon solisyon ki apwopriye. Sa a se premye prensip ke nou kapab aprann de li nan Acte chapitre 6. Dezyèmman, les problèmes sérieux doivent être traités rapidement parce que ignorer une petite infection peut produire une maladie plus grave. nou konprann ke Apot yo te tou bònman pran sa an konsiderasyon e yo te aji trè rapidman fas a pwoblèm ki te poze a. Ou konprann? Se sa k fè yo pral rapidman di, Ok, chwazi pami nou sèt gason. e yo pral bay kritè oubyen yo pral di sou ki baz ke yo sipoze chwazi 7 gason sa. Yo pral di rezon se paske yo menm yo pa ka kite priyè ansanm avèk ansènyeman pou ke yo pral sèvi moun nan tab oubyen sou tab yo. Donk yo te pote yon solisyon ki rapid. Donk yon pwoblèm ki serye nou dwe fè tout sa k depann de nou pou nou trete l rapidman. Yo souvan di evite miyò pase mande padon e se la nou di ignorer une petite infection peut produire une maladie plus grave. Donk sa ke nou inyore a, ke nou pa chèche pote solisyon oubyen trètman a li a, li kapab vin pote plis pwoblèm demen. Donk nou kapab aprann sa tou e nan Ak chapitre 6. Twazyèmman, menm les meilleurs leaders ont des limites et des angles morts. Les apôtres eux-mêmes n'avaient pas vu que certaines veuves étaient négligées. Apot yo pa t janm rann kont de sa. Se de menm mwen menm ansanm avèk ou ka pa rann kont de yon seri de bagay. Poukisa? Se paske nou menm antan k imen, menm lòske nou se lidè, nou gen limit. Ok? Donk pa rapò a limit nou, gen bagay ki ka echape nou, gen bagay ki ke nou ka pa gen tan detekte nan moman ke y ap fèt la, oubyen nan moman ke yo prezante a. Donk sa a se yon lòt bagay ke nou kapab aprann de Acte chapitre 6 pa rapò a jan e. yo te, nou ta kapab di istwa la te prezante. Answit, Menm les meilleurs leaders ne peuvent pas tout faire dans une congregation qui grandit. Ou te mèt te bon lidè nan jan w te ka ye. Otan de fwa ke yon kongregasyon ap grandi, ou apral rann kont ke ou pap ka fè tout bagay. E se la ankò n ap reatire atansyon sou le fèt ke Apot yo te di a, li pa bon pou n ta kite ansèyman ansanm avèk priyè pou n apral nan sèvi moun. Ok? Donk, se paske yo pa ka fè tout bagay an menm tan. Gen bagay ke y ap ka fokis sou yo, gen bagay tou ke yo pap ka fokis sou yo. Donk nou espere ke ou aprann de prensip sa pou w konprann ke ou pa ka fè tout bagay. E sa k fè, delegasyon de responsablite enpòtan e nesesè. Donk kòm yo pa t ap ka fè l, yo te oblije chwazi 7 gason pou ki te fè l. Donk yo fè sa nou rele yon delegasyon de responsablite. Yo delege responsablite a 7 jèn gason pou ki te kapab pran swen de vèv yo ki te neglije. Mentnan, senkyèmman, les bons leaders n'assument pas toute la responsabilité à la place du groupe. Ils aident le groupe à participer à la solution. Note byen, te gen yon pwoblèm, ebyen apot yo deside de yon solisyon. men yo pa deside de solisyon epi yo menm pou yo pran l kòm responsablite pa yo, yo delege responsablite e yo ankouraje lòt moun pou patisipe nan solisyon an. Sa a se yon bagay ke nou ta dwe aprann de metòd ke Apot yo te itilize pou yo kapab rezoud pwoblèm nan. Sizyèmman, Quand les personnes concernées font partie de la solution, cela crée de la confiance et de la satisfaction. M panse sa vrèman klè. Si moun nan vin kote w, li gen yon pwoblèm, li fè w part de pwoblèm nan. m pa panse gon moun ki pi byen plase ke li pou ta jere menm pwoblèm sa l vin avèk li a. Si te gen yon pwoblèm, li wè pwoblèm nan, li santi jan pwoblèm sa deranje l, m panse tou bònman si ke ou bay li responsablite pou l jere pwoblèm sa a, donk a kou si, M panse ke genyen solisyon oubyen solisyon ki te pran moun sa ap fè ansòt ke solisyon an respekte paske solisyon sa ap an favè de li pa rapò a le fèt ke l te gen yon pwoblèm ki t ap fristre l e solisyon sa ap pèmèt aske pwoblèm sa a li menm li eradike. Donk se rezon pou lakèl oubyen se yonn nan rezon pou lakèl li enpòtan pou w kapab ankouraje moun yo tou pou yo kapab patisipe nan solisyon an. Sa ap kreye konfyans lakay yo e l ap kreye tou satisfaksyon. Setyèm e dènyè prensip ke nou kapab aprann de li nan Acte chapitre 6, sè ke une bonne résolution libère l'Église pour continuer sa mission. La parole de Dieu se répand et l'Église grandit. Donk lòske nou pran bon e desizyon oubyen lòske nou vin ansanm avèk bon solisyon, li libere legliz la pou ke li legliz la kapab kontinye nan travay li. Tout pwoblèm ki genyen kapab andikape legliz la, anpeche l avanse e anpeche l grandi. Men si nou pran bon solisyon, ebyen nou pral rann kont ke legliz la avanse san pwoblèm e legliz la ap kapab grandi. Donk nou espere ke plizoumwen sa ke nou te di la yo, yo te klè e ke ou kapab aprann de yo. Mentnan nou pral pale enpe de delegasyon de konfyans e kwasans. Mentnan, Genyen de etap pratik ke nou kapab itilize oubyen pase pa yo pou n kapab delege responsablite. Premye, premye bagay oubyen premyèman, chwazi de pèsòn kapab espirityèlman kalifye. N ap reprann, Il faut choisir des personnes capables et spirituellement qualifiées. Ou pral wè ke mesye yo te di chwazi sèt òm de ki lon ran, bon temwanyaj. Donk, gen de kritè ki sipoze ranpli. Ok? Genyen de kalifikasyon ke moun sa yo sipoze genyen avan menm ke ou delege responsabilite a yo. il faut expliquer aussi clairement ce qui est attendu. Ou pa ka pran moun nan pou delege responsabilite a li san ke ou pa eksplike l klèman kisa ke w ap atann de li oubyen kisa responsablite l sipoze ye. E w ap konprann ke nan Actes chapitre 6, yo te eksplike mesye yo klèman sa ke yo menm yo ta pral gen pou yo fè. Yo konprann ki pwoblèm ki genyen, ok, e ki koz ke vèv yo tap murmure, donk lòske yo chwazi yo, yo konnen otomatikman me kisa ke yo menm yo la pou yo fè pou kapab pote solisyon. Ensuite, il faut confirmer que la personne a compris la tâche, nou dwe konfime ke moun nan konprann responsablite ke nou bay a li menm nan. Nou dwe tou eksprime konfyans nou nan kapasite moun nan pou l kapab rezoud pwoblèm sa a. Nou panse ke se yonn nan bagay ki kapab fè moun nan fè sa l ap fè a avèk plis swen. Se lòske nou eksprime konfyans nou nan moun nan e nan kapasite ke l gen pou l ta kapab ranpli tach sa a oubyen nou ta kapab di respekte e pran responsablite ke nou bay a li menm nan. Nou dwe tou fikse yon dat oubyen yon delè pou nou kapab fè swivi. E m panse ke se yon metòd ki itilize nan kwakseswa enstitisyon ke li ye a. Nou toujou wè ke lè yo itilize jan de metòd sa yo, nan enstitisyon sekilye yo oubyen sekilyè yo, ke se swa lekòl, ke se swa biznis, yo toujou pote fwi paske si, ann pran egzanp, yon pwofesè ki ba yon elèv yon devwa ki pa ba l delè, ki pa di ok, si m vini tèl dat m pa jwenn devwa sa a, ebyen ou p ap ka patisipe nan kou w la oubyen ou p ap ka rete nan klas la. konpare a yon pwofesè ki di tèl dat ou dwe remèt mwen devwa sa e si w pa remèt mwen devwa sa a ebyen me sa k ap rive otomatikman ou kapab konprann ke moun ki dezyèm pwofesè la dizon elèv yo ap plis reponn de manyè pozitif a sa ke l te di a ke yon moun ki mande pou fè devwa men k pa bay yon delè k pa di kilè pou l remèt toudabò ou pa ka vini pou mande elèv la devwa la nan yon dat san ke w pa t di ou t ap ou te bezwen l nan dat sa a. Ou pral wè tout elèv pral di men w pa t di se jodi a w te bezwen l. Kòm ou pa t di se jodi a w te bezwen l, m pa t panse m te nan obligasyon pou m te pote l ba ou. Ok? Donk, li enpòtan pou ke nou kapab fikse delè, li enpòtan pou ke nou kapab fikse yon dat pou nou fè suivi ansanm avèk moun nan vizavi oubyen parapò a responsablite ke nou te bay a moun sa a ki vrèman trè trè zenpòtan. Mentnan, nou dwe kite plas tou pou ke moun sa a kapab pran inisyativ pèsonèl li. Dabò m panse se sa ki yon lidè paske ou pa tou senpleman yon chèf, yon bouwo. Ou la tou se pou enspire moun nan pou l kapab plizoumwen dekouvri kapasite l, kreyativite l, dekouvri tout yon seri de talan ki petèt kache lakay li e petèt dekwa pou moun sa a kapab li menm tou vin yon lidè pou tèt pa l. Donk, pa rapò a sa nou dwe kite espas pou ke moun sa a kapab pran inisyatif pèsonèl li. ok mentnan loske nap fè swivi tou nou pa nou pa sipoze fè swivi epi se tankou m ta ka di nou te bay moun nan fè travay la pandan nap fè swivi a nou tonbe fè travay sa nan plas moun nan non nou delege responsablite nou fè swivi avèk moun nan yon fason pou nou fè sur ke moun nan toujou pran responsablite pou l kapab akonpli tach ki te bay a li menm nan. Men, se pa pou n fè suivi a pandan ke nou menm ankò nou fè travay sa nan plas moun nan. Ok? Lòske moun nan fini travay la tou, nou dwe ankouraje moun sa e nou dwe rekonèt travay sa ke moun nan li menm li akonpli. Donk etap sa yo se etap ki vrèman enpòtan lòske n ap panse a delegasyon de responsablite oubyen de travay osen de legliz pa rapò a pwoblèm ke n ap chèche pou nou kapab rezoud nan legliz la. Nou panse ke sa vrèman trè trè zenpòtan. Mentnan, E li enpòtan pou ke nou kapab an gwo konprann ke pwoblèm nan legliz la se yon bagay ki toutafè nòmal. Se pa yon bagay ki ta dwe fè nou sezi, se pa yon bagay ki ta dwe fè nou etone oubyen ebranle. Ok. Pwoblèm yo nan legliz la tou senpleman montre oubyen demontre, pwouve ke se moun ak moun k ap fwote ansanm, se relasyon moun ak moun ki genyen. Ok. Donk parapò a sa, kapab genyen pwoblèm. Pwoblèm yo kapab souvan e otan de fwa ke posib, anfèt fò n di l konsa pito, pwoblèm yo kapab toujou la, pwoblèm yo kapab toujou inevitab. Sepandan, pwoblèm yo sipoze afwonte, nou sipoze fè fas a yo men nou pa dwe inyore yo. Yon bon lidè dwe toujou chèche tout fè, tout enfòmasyon avan l jije. Ok. E Labib dwe plizoumwen gide tout solisyon ke n ap pran oubyen tout solisyon ke n ap tante e eseye vini ansanm avèk yo. Lòske n ap Lòske nou fè fas a pwoblèm yo e n ap eseye pote solisyon, nou sipoze tou fè sa dan lapriyè, avèk pasyans e avèk atitid de Krist. Mentnan, nou dwe tou ankouraje manb yo pou kapab patisipe nan solisyon an, pandanke n ap delege responsablite a yo menm. Poukisa? Se paske la delegasyon pwodui la kwasans quand elle est faite avec clarté et responsabilité. Quand les problèmes sont gérés bibliquement, l'église peut grandir. Yon ti fraz pou ke ou kapab retni oubyen kenbe nan tèt ou, c'est que un problème dans l'église n'est pas la fin de la mission. C'est une occasion pour les leaders de servir avec courage, sagesse et fidélité à la parole de Dieu. Donk se tout sa ke nou te genyen pou nou te kapab pataje ansanm avèk ou sou leson sa a. Nou espere ke tout sa ke nou te di oubyen pataje ansanm avèk ou te klè Nou ankouraje w si w gen kwakseswa kesyon, ou kapab poze kesyon sa yo e konsa nou menm nou va pote eleman de repons ki nesesè pou ou menm. Mèsi, n ap retounen avèk nouvèl leson an nan yon pwochèn videyo.